Medam mesye nouvèl kap fè la une de l'actualité nan moman nap pale la Michel Joseph Martelly paka kenbe dlo ebyen Sophia Martelly fenk jwenn arestasyonl ebyen nan lari m pote nouvèl la pou ou nan bon ti mamit tout detay tout enfòmasyon andedan video sa pral envite nou tande sa paske dosye Reginald Boulos la kòmanse vrèman konplike pou ti mesye boujwa yo nan peyi dayiti jis avan an tande sa nap tounen. An nou gade la avèk mesye ki sou ekran m nan la ki se Reginald Boulos. Misye rele Pierre Reginald Boulos. Nou sonje ke yo arete misye e se ajan ice k al arete misye lakay li Ozetazini, an Florid. Dosye sa a li fè yon veritab skandal otour de medya, otour de rezo sosyo an patikilye paske daprè tout moun e se sa l ye, Reginald Boulos s on gwo pwason l ye. Donk rive sou Reginald Se pa yon bagay piti li ye. Ou gen dwa gade l sou plizyè ang, ekonomik, politik, etc. Sepandan, m pap rantre nan aspè politik lan, rezon an senp, Ekoute, paske se nèg sa yo ki kontwole zafè politik la an Ayiti, menm jan yo kontwole zafè ekonomik la. M pap rantre nan aspè sa. Sepandan, moun ki di l yo gen dwa kanmenm yo pa bay nan tò, nan sans ke pou n pa ta gade l sèlman son ang politik, se lòske n te kapab wè sekretè deta ameriken an, li rive son nèg tankou Joseph Michel Martelly. Lè sa nou t ap dòmi trankil, nou t ap bat bravo, n t ap di a gen lespwa tout bon pou peyi a. Men toutotan w wè Michel Martelly Misye ap monte desann Lèzetazini, ap griyen dan l, etsetera, bay blag, mache jwe bal, rilaks, trankil, fè vye rèv, dòmi trankil. Enben, pa gen anyen serye k ap regle, paske, dayè yo menm ankò te deja afime, konfime, dayè m t ap gade yon atik nan New York Times ki klèman te kalifye Michel Martelly Kòm papa ti mesye yo atè a, kòm on nèg zafè ti poud la se manjel. Dayè pa bliye m te pase on ekstrè pou nou, maten an m kwè m pibliye ekstrè videyo sa, kote misye tap di w lap vòlò kamyon jis pou l ka al fimen. Sa di li pa vòlò kamyon pou l al lekòl, pou l al aprann on bagay pwofesyonèl, men l vòlò kamyon lap travay nan konpayi pou l ka al fimen krak. Gade w wè e sa t fè, lè w pran yon peyi epi se de krakèt ou bay dirije l, ou ka sèlman reflechi ak ki konsekans ke w pral peye pi devan. Sa vle di tout otan m poko wè ke gen yon bagay ki fèt la pou yo rive sou mouche ke l te sitwayen ameriken Dayè gen anpil bagay kap konfime la wi, ke l te sitwayen ameriken, ke l te gen kat de rezidans, eben jisteman m ta swete yon lè otorite amerikèn yo di nou kisa bagay lan ye. Kòman mouche fè alèz konsa l menm nan peyi an, alòske nou menm ankò konfime li se papa ti mesye yo atè a. La fòn klè, se lè sa m pral konprann ke bagay yo pa politik nèt nèt, se lalwa kap se prensip kap mete. Sepandan, ke l te politik ou pa, M poko rantre nan fasèt sa. Sa ki enterese m, genyen otorite amerikèn yo ki arete Pierre Reginald Boulos e youn nan eleman yo evoke misye se youn nan nèg kap sipòte vyolans an Ayiti. Yo di misye se youn nan nèg kap sipòte kriminèl yo an Ayiti. Fò nou klè sou sa. Ok? Sa a di le fè ke se sa yo di se eleman yo bay e pa mwen ka arete l se yo ka arete l. Si yo arete l se paske jisteman Yo gen eleman, yo gen matyè ke mwen pa genyen. M wè kòmsi nou plis fokis sou aspè wi misye, li menm tou l pral fokis sou sa. Li pral fokis, paske fò l defann tèt li pou l montre ke non son erè l te fè etsetera, li t ap ranpli yon bagay imigrasyon l pa t fin ok. Sepandan, selon sa ice di, se kòm kwa zafè imigrasyon an son eleman ajoute. Eske n konprann? Dan lansanb lan. Aspè imigrasyon an se yon eleman ajoute. Men, ke l te Fox News kòm medya ki pwo pouvwa a, ke l te ice an li menm nan sou sit li, li di klèman ke yo arete Pierre Reginald Boulos se pou enplikasyon l nan sipòte zak kriminèl an Ayiti. Paske si yon nèg ap destabilize peyi an, si yon nèg ap ankouraje vyolans, eben nèg sa li parèt plis kriminèl ke ni poul boukannen, ni izo, ni ti lapli. E sa fèm te poze yon kesyon avan yè, m te di ke nou anfas plizyè mal. Ann gade 2 aspè. Nèg ki gen zam kap tire a, ak nèg li menm kap pote zam oubyen ki ka finanse zam nan, kiyès ki pi kriminèl? Plizyè moun reponn ki di tete tou lè 2 kriminèl. Men moun kap bay zam nan, moun ki gen kontak pou jwenn zam nan, moun nan pi kriminèl. Paske nèg sa yo nan geto a, majorite pa menm gen paspò. Vwa si yo ta gen viza. Ki kote yo ale yo jwenn kalite zam yo ap itilize. Se paske jisteman gen de kontak ki fèt. Sa di lè yon nèg aletranje e pou w itilize kontak ou, pouvwa w, privilèj ke w genyen pou w ap finanse, sipòte dè kriminèl an Ayiti, ou plis kriminèl pase sila yo ke nou wè k ak sapat ki nan lari a. E s on verite li ye, m konnen ke pa gen twòp moun ki ka di sa, ki ka oze di l, men si n pa di l, wòch yo ap di l pou nou. Si nou pa pale, wòch yo ap pale pou nou. Sa di menm si bagay yo parèt difisil, enben li klè ke. La fò nou klè pou nou konprann kisa bagay lan ye paske selon Ice Boulos se youn nan nèg ki enplike nan destabilize peyi Dayiti. Malerezman. Anpil nan nou ap viv jodia nan egzil fòse. Byen sur. Paske gen anpil moun ke m konnen don mwen menm ladanl. Paske gen bagay m pa oblije ekspoze yo su la plas piblik. Men m gen ti bagay mwen atè a la ki ki ki m tap bagay sou yo epi m oblije kanpe. Sa vle di ki sa? Non pakèt ki aletranje son pakèt viktim ke nou ye. Donk lè w ap gade yon seri de nèg ki aletranje ki sèvi kòm etan sèvo de sè vwayou. Je te salu Kimberly Bella, sa va byen? Sa di lè w ap gade nèg sa yo kòm etan sèvo Kòm etan mesaje, kòm etan konseye, enben nèg sa yo pi kriminèl pase Izo. Paske vagabon sa yo lè yo fin fimen Florida, yo bwè Florida avèk bay, yo melanje, yo pèdi kontwòl yo. Sa di nèg kap kòm si oryante yo, kanalize yo, sipòte yo, nèg sa yo pi kriminèl wi pase yo menm ki atè a, ki pa gen nivo, ki pa konprann anyen nan anyen. Sa vle di ke nou menm ki a letranje jodi a ki pran egzil fòse, ki gen kay nou an Ayiti n pa ka al dòmi ladan l, ki gen fanmi n ke n pa ka al wè, gen anpil bagay ke n te gentan gen nan peyi a ke n pèdi, eben nèg sa yo pa inosan ladan l non ke w vle l ke w pa vle l. M konnen ke gwo non nèg sa yo bon, m ka konprann. Anpil moun pè kòmsi pou pale de yo, pou di bagay men atansyon e pa nou t pale. Nou pa fè nouvèl, nou bay nouvèl, nou rapòte sa ki di. Si ice don pawòl m pa tap sere l. Kòmsi ice don nèg kòmsi l se papa li se papa gang yo atè a, se li kap finanse yo, se li kap sipòte vyolans, se li menm jisteman ki ap destabilize tant mo sa enpòtan hein, vèb sa ekstrèmman enpòtan destabilize. Se ice ki di l wi, li di l an titre. Si l di l m pa ka pè di l mwen menm. Sa vle di se nèg sa yo pi kriminèl pase pase sa n ap gade atè yo kòm ti malfèktè sa yo. Enben ekoute, la fò n asime responsabilite n pou n di bagay la jan l ye. E fòk gon revèy e se sa t fè aprè midi a jisteman. Enben, revè la se sou sa l prale. Donk, kisa ki nouvo nan dosye Boulos lan? Se paske ice fè sòti yon nòt jisteman, enben nòt sa a, li bay yon ti kè sote. Men ki kè sote? Pa pou mwen, pou Boulos. Poukisa? Paske Boulos t ap eseye negosye Pou ke li pat depote an Ayiti. Nèg yo pè Ayiti papa. Ou wè lavi? Ou wè lavi? Nèg yo pè peyi a. Tande. Boulos, tout negosyasyon misye tap fè, se te fè l nan lide pou yo pa, eben, depote misye an Ayiti. Misye fè anpil demach, misye fè tout kontak nesesè pou ke yo pa ta depote l an Ayiti. Otorite yo di non, misye dwe retounen lakay li. Anpil Ayisyen di misye pa bezwen retounen an Ayiti paske sa kapab pi frajil pou pèp Ayisyen an, selon sa anpil di. Paske nèg sa yo lòske nèg yo deja gen mwayen, yo gen posibilite, alòske non yo te deja ap site, enben si nèg yo deside kounye a al rete Ayiti piske yo konnen yo pa ka al lòt kote, nèg yo gen dwa deside, gen 2 posibilite. Se swa yo pran konsyans, yo refè peyi Dayiti, paske yo gen mwayen pou sa, oubyen konsyans yo chen manje l nèt, yo kontinye ap finanse kriminèl pou destabilize nèt peyi Dayiti. Paske gen 2 aspè nan bagay k ap pase la a. Premye aspè a ki sa l ye? Nèg yo santi yo imilye, yo avili etsetera, paske kòm gran nèg, pou yo ap trete yo konsa. Gen moun ki di non, yo pa t dwe fè sa. Gon lòt aspè ke w bezwen konprann. E m ap mande Se pa sèlman Etazini ki pou fè sa. Ou pa wè Andre Michel k ap pase n nan tenten? Li kreye yon evènman, wi, yo wè li pa ka al Etazini, epi l gentan rive an Frans. Misye gentan an Frans, l ap bwè kòb li, an direksyon Itali. Ki sa n konprann? Lè gen de sanksyon k ap pran, toutbon k ap sanksyon seryez, se lòske se l onu ki enplike. Menm Repiblik Dominikèn malfèktè pap ka travèse, lap rete la lakay li. Poukisa? Eske yon sitwayen paka al kotel vle wi yon bon sitwayen mwen menm mal kotem vle pa gen ankenn detraktè ti malfèktè ti vòlò ak pa pale mal kotem vle m gen dwa pa wèm la pandan 2 jou pa tandem son kotem gentan rive mal regle sam bezwen regle epim retounen m pa gen ankenn show off m pa gen ankenn anyen map montre men mal kotem vle m son sitwayen du monde Lè w s on sitwayen kòmsi w pa gen anyen yo repwoche w al kote w vle. Men lè w s on malfèktè w dwe gen limit. Poukisa pa egzanp Izo, Ti Lapli, Poul Boukannen yo paka vwayaje, yo paka al kenn kote, alòske patwon yo, bòs yo, nèg k ap finanse yo, k ap ba yo lajan, yo menm y ap pase nou nan tenten, yo monte avyon, etsetera, yo gen djèt prive, y ap byen mennen, y ap pase n nan betiz. Yo sipoze rete la tou. Poukisa? Ki premye sa nèg yo fè? Puiske yo gen kòb, depi yo gon tèt fè mal, yo ka jis pran yon avyon al lage yo Miami al pran swen. Nou sonje le ka de Nahum Marcellus. Jiskaprezan, pa gon bon lopital Okap. Se lopital Ju, kòman, Justinien ki ap fè jefò. Jiskaprezan pa janm gon pase men ki fèt ladan l. Se twò avan yè la, m sonje nan, nan emisyon sa a menm, m t ap eseye rele anmwe dèyè leta pou ede malere yo, peti pèsonèl ki nan lopital sa a. Misye annik gon gon gon tèt on pal a vire t prèl nan palman bloup yo kouri avèl Jackson Memorial Hospital in Florida. An lagan 100 mil dola debloke US. Kòb ki te kapab repare yon bon pati anndan lopital jeneral. E se garanti sa a jisteman ke w bezwen konprann. Se garanti sa a. Kodo ki konprann. Puiske nèg la gen mwayen l gen lajan, sa vle di li pa gen enterè pou l fè anyen an Ayiti bon, paske ou pa wè sa k te pase, lè Viv Ansanm premye ap atake epi elikoptè tonbe, e pa de lajan nèg yo fè la non, soti kay vwazen vin bwote gran nèg Petyonvil, paske yo konnen jisteman menm si yo patisipe nan destabilize peyi an, yo menm sa pa fè yo ni cho ni frèt, paske yo gen peyi de rechanj. Men ou menm ki se Ayisyen ki pa gen peyi de ochanj, ou dwe asime responsabilite w. Donk e sa k fè, si lòt peyi etranje ta vle ba nou yon ti kout men sou pwen sa, pa gen anyen de mal ladan l. Sa pral pike konsyans nèg yo kounye a pou yo konstwi bon lopital nan peyi a. Gade sak pase, nou gen Bernard Meuse ki te plis ou mwen yon referans, Viv ansanm debake ladanl, yal met dife, m sezi bagay sa. Lopital pèp la, lopital jeneral ke tout malere ka ale, nèg yo krazel depatchal, mete dife ladanl. Sa vle di, an Ayiti, ou pa menm gon vrèman yon lopital de referans. Alòske chaje nèg ki gen kòb ladanl. Ou santil pase. Kote klass la men men yo la sou ekranm nan kote gon pakèt ladan yo pral wè la sou ekranm nan ki se son des sanksyone les plus riches a l'exception de kèlke nèg politik ki la les plus riches wi ki la sou ekranm nan majorite la ki pral pase la sou ekranm nan pa egzanp les apèd etc bon sa son malfèktè li menm yo metel la tou li sanksyone li paka vin ya kounye a li bezwen vin tounen nan politik Paske li paka vin etazini yo metel deyò pou pou pou pou pou rès pou rèsèlè pou pou sipòtè gang pou gang pou gang yo metel deyò ekoutè gad gad mon chabrak kal braon gade gad gad gade a nèg sa on nèg kap bouske manjel menm men li gen sanksyon tou sa di lò pran ekip nèg sa yo kounya mesye pou gen tout volim lajan sa ap gen nan peyi a nèg yo responsab yo gen pò nèg yo responsab ponp gaz nèg yo gen tout bagay nan peyi an Alòske menm yon lopital de referans yo pa konstwi. Mwen montre w Gilbert Bidjo. Li fè yon ekip bèl bagay, li envesti yon pakèt bèl bagay Sendomeng. Yo chase l Sendomeng tou. Yo t ap kouri dèyè l pou Sendomeng, pou malfèktè. Men yo pa konstwi yon lopital de referans nan peyi a. Nèg yo pa menm genyen lekòl vrèman de referans nan peyi a ke yo konstwi. Nèg yo pa konstwi menm yon pak spòtif pou la jenès. Menm yon sant, mesye tande, yon ekip gran nèg nan yon peyi mesye. Sèlman vye stad Silvyo Katòn gen la kounye a se anba kontwòl Izo li ye. Nèg yo pa dekonsantre anyen nan Pòtoprens pou al envesti nan yon seri de lòt vil pwovens. Gen yon pakèt jèn talan k ap gaspiye, gran nèg sa yo te ka envesti dan le sport, yo pa fè sa. Paske peyi dayiti se an tranzit yo ye men yo konnen l pa peyi yo an reyalite. Enben ekoute, èske ou konn kisa ice di sou paj li? Kite m li pou nou. Men kisa ice ekri sou paj li, How can you lose your legal status? Kòman ou kapab pèdi stati legal ou Ozetazini? Yo di ke Lòske w bay mantò pandan w ap fè demand dokiman legal sa a. E pou yo ka avili, imilye Reginald Boulos, yo afiche foto misye. Bon valè moun yo arete pou menm dosye sa yo, men yo, yo afiche misye menm sou paj yo wi, paj Ayisyen papa. Yo afiche misye. Yo di sitwayen ayisyen. Reginald Boulos wè yo di sitwayen ayisyen an kounye a, alòske m di nou misye fèt Nouyòk, men misye te renonse ak nasyonalite l kòm ameriken paske l te vle anbrase bagay politik, brase plis an Ayiti. Enben se yon peyi fasil, nèg fè lajan fasil papa, li t ap brase. Donk, sitwayen ayisyen Pierre Reginald Boulos, misye te bay mantò, oubyen misye pa t mete. Enben jisteman li pat mansyone lè l tap mande kat rezidans li oubyen dokiman legal li ke l se youn nan nèg kap fè kanpay vyolans kòman yon nèg ta fal di sa nan dokiman l a wè pou nou chache kont papa yo di misye pat mansyone sa misye di tout bagay sof sa l pat di Jiskaske se yo menm k al chèche, yo wè misye se yon papa kriminèl. Se sa yo di wi, yo di tande, sitwayen ayisyen Pierre Réginald Boulos, misye pa t mansyone ke l te konn mennen yon kanpay vyolans nan peyi Dayiti epi l te konn sipòte gang yo nan lide pou destabilize peyi a, misye pa t di sa nan dosye l. Eske nou wè yon peyi difisil? Rete! Misye di sèl e sa l fè bon li fè e sa l fè m di w pa rete rete fokis tande la sosyete la jenès rete fokis pase ice dou depi w se nèg k ap voye mesaj bay gang depi w se nèg ki gen relasyon ak gang ou mèt rilaks y ap rive sou w gen nèg la t poko ka rantre etazini se foulay y ap fè. Yo pè kou sourit e yo pè. Ou pa remake gen nèg ki pa vwayaje jan yo te konn ap fè chowòf, mache vwayaje pasi pala. Mantò, mantò, mantò. Yo pè kou sourit. Bann malfèktè. Bann malfèktè. Sonje m di n, tout videyo tradui. Kitel mache tonton. Ekoute, yo di w ke sèl sa misye pat mansyone nan bagay li yo, se paske jisteman li pat janm di l son papa gang, se nèg kap sipòte gang, kap destabilize peyi Dayiti. Pou yo ka fawouche mouche, yo di tande non, yo pral byen resevwa misye la, genyen Unité de lutte contre la corruption nan gouvènman ayisyen an, Eben ki pral akeyi misye eske w on chay yo bay ULCC pote papa hein tande non ah ministè jistis fon kou wi hein son teknikal gòl rapid rapid ah nèg yo ap drible yap drible boubou boubou yap double yap drible misye tande non e yo di w ke wè misye son nèg la yo pral byen resevwa misye E se ULCC t pral resevwa l kòrèkteman. Paske pa, pou ki sa yo di sa? Pa mèt nan tèt yo ULCC t pral resevwa l vre non, se paske misye te vin kache tou Etazini nan kad dosye ULCC a. ULCC te mande pou yo te mare boulos deja. Nan kad dosye Lona a ki pa t klè. Gen yon dosye bagay kay nan Fermat ki pa t klè. Donk ULCC te mande pou mare misye, misye te oblije tou pwofite vin kache Etazini. Se sak fè ou mansyone sa la a wi, sak fè m di nou pa minimize rapò ULCC yo, se paske pa gen leta. Enben, Ice di tande, menm jan ou wè nou jwenn Pierre Reginald Boulos la, n ap jwenn ou tou tande ou menm, ou menm menm, ou menm, tande, misye di wè, Ice di menm jan ou wè nou debake sou Pierre la, Ou menm ki se sipòte gang, ki se alye gang, ki, k ap finanse gang, k ap voye mesaj bay gang, k ap mande moun yo al kraze Petyonvil, al boule radyo TT ap pale ladan l, y ap rive sou ou tou. Èske ou konprann? Ou pa gen nèg la t pè vwayaje moman yo? Yo pè vwayaje? Enben gran nèg nou yo n gen kontak, vwayaje non n fini. Kontinye woule kò nou, lè n pase nan èpòt yo, montre nou nan ayewopò. Èske ou konprann sa m di w? Yo pè vwayaje podyab. Ekoute! Imedyatman nòt sa fin sòti, Ministè Lajistis kraze lit la plat. Gen yon nòt ki rive jwenn nou la a nan trip Fomi Enfo, Ti Koze ak TT, men sa l di, Gen yon pwotokòl ki rapidman pran la a, yon pwotokòl, pou trete dosye tout resòtisan ayisyen yo depòte yo oubyen yo voye avèk motif ki pou krim finansye, yo mete krim finansye ladan l klè, pa gen pwoblèm non, oubyen pou konplisite ak aktivite kriminèl gwoup teyoris yo. A yo mete teyoris klè, klè, klè, klè. Ministè Jistis ap frape la a wi papa, sa k pase mouche la, tande non. Nan kad nouvèl dispozisyon administrasyon amerikèn nan pran ki vize pou mete anba kòd epi depòte oubyen ekstrade yon seri de resòtisan ayisyen pou patisipasyon yo nan yon seri de krim finansye, sa di nèg k ap vòlò lajan peyi a, ou ankò pou motif Konplisite yo nan komisyon yon seri de krim, yon seri de gwoup, alò gwoup teyoris yo ap komèt sou teritwa ayisyen an. Pwotokòl sa a li adopte nan lide pou trete chak ka sa yo. Ann ale, Atik 1. Ban m li pou nou pèp la. Tout resòtisan ayisyen, fò l ekri ba yo an kreyòl tou mesye, Pase nan fèm fon egzèsis difisil lè map tradwi franse kreyòl. Fò nou voye nòt yo nan laprès an kreyòl. Fò ne, fò ne, bon fò n konn ekri kreyòl tou. Pase gen yon pakèt nan nou n pa konn ekri anyen anyen anyen. Fò n ekri lang lan byen. Fò n voye yon nòt kreyòl tou tande. Atik 1. Tout resòtisan ayisyen ki depòte oubyen ekstrade ki sòti Etazini nan nenpòt peyi yo te ye an, eben yo pral, alòs depi yo gen dosye Kòm si yo ta komèt, oubyen yo te tante komèt yon seri de krim finansye nan peyi Dayiti. Sa di nèg ki te nan vòlò lajan nan peyi a. Oubyen yo akize nèg sa yo kòm moun ki tap sipòte oubyen finanse oubyen konseye, ah m renmen ti pati sa hein, pase finans, ah wè m renmen, piga nèg yo di e mwen e mwen t fè n ekri sa, ah men mwen m pa pale a chèf isi, tande non, yo di tande non, depi w tap tante komèt yon seri de krim finansye an Ayiti. Oubyen ou gen akizasyon sou do w kòm nèg k ap sipòte, k ap finanse, k ap konseye, wi k ap konseye oubyen ede dirèkteman oubyen endirèkteman, m di nou rete fokis tande, gen yon jou ap gen moun nan peyi a, gen yon seri de nèg menm si yo aletranje, nenpòt jan yo ye, leta ap rive sou yo pou konplisite. Pou association de malfaiteurs. Wi, yo di ou direkteman ou endirekteman gwoup kriminèl teyoris yo pou ede yo komèt yon seri de krim nan peyi Dayiti. Eben imedyatman ou rive sou teritwa ayisyen an, an eta, sa di an eta vle di tou mare, tou mare. Eben, eben gen komisè gouvènman pral rive sou ou. Article 2. Resòtisan ayisyen ki depòte oubyen ki ekstrade soti peyi Etazini oubyen nenpòt lòt kote ki gen chèf akizasyon sa yo ke n sot site la a, yo pral kenbe yo sou lòd komisè gouvènman an swa nan lokal dcpj. Dcpj a yo di m gen yon ti kote yo mete w monchè, Pito yo te voye w gran prizon dwat kounya ou kwè dcpj nèg polisye ayisyen tèlman sousou papa gen yon seri de nèg lè yo wè yo la ou pral sezi wè wi se pòt yap ouvè pou yo o mesye se ou ou ye mesye menm wi bann visye bann sousou map veye nou wi map met kamera jouda sou nou map veye nou lè se ti jan ti jak epi nou kwense yo gade sa nou te fè ti tayina ti tayina ti fi kenskof la. Nou metel de CVJ yon menòt nan bral fè tout tan menòt la nan bral wi epi nou tap dim se mantò m gen imaj menòt la nan bral pandan tout tan li nan ti bagay nou metel la dcpj m pral veye nou la wi kamera jouda tete pral sou tout pral andan dcpj yo pa vle wè non gon pakèt ki pa vle wè tete bann malfèktè tande non yo di ke eben nèg sa yo yap kenbe yo dirèkteman andan dcpj. oubyen nan tout lòt espas ki gen yon espas de detansyon apwopriye, kote yo ka kenbe yo, eben selon pou yo etidye sitiyasyon moun sa yo. Atikle 3, Komisè Gouvènman an, li, byen si li ta, li pral, san delè, avèk dilijans, pou l prepare dosye moun sila yo depòte a oubyen ekstrade a, pou yo defere l nan kabinè enstriksyon. Atikle 4, Pandan tout dire enstriksyon an, Ju enstriktè a, komisè gouvènman an, li pral gen pou l transfere nan kabinè enstriksyon tout nouvèl endis, hein, oubyen tout endis nouvèlman revele, wi, pakonsekan, li pral eseye jwenn sipò tout enstitisyon de kontwòl finansye tankou UCREF, tankou ULCC, tankou baf, IGF, etsetera. Ensi. Tout moun moral oubyen fizik yo sispèk oubyen ki kapab bay enfòmasyon konplemantè kidonk ki ka di ti bagay anplis ki sa yo konnen depi yo gen evidans yo gen prèv enben yo di ke tout moun sa yo kapab kontinye pote vini pou nou ede lajistis enben m pa gen twòp pwoblèm mèt Blèz m ta wè w fè yon kòmantè m pa fin gen ti pwoblèm ak sa non sof ke nou bezwen fòk jij la kapab jwenn tout endepandans li pou l travay sepandan Si yo estime, paske la gon ba gon ti ajou t fèt la Mèt Blèz, ou konprann, ti ti ajisteman, se jisteman pou di w ke menm si dosye a rive devan jij enstriktè a, men si sosyete a gen evidans nèg sa a se yon papa vòlò, paske gen gen dosye achiv yo la. Donk si yo glise l bay komisè a, si UCREF, ULCC kontinye ap travay, yo jwenn lòt eleman siplemantè, konplemantè, yo ajoute sou li, eben yo di jij la atansyon wi, gon ti bagay anplis, lage l, glise l la pou nou souple. Eben nou ka rale yon souf wi, nou ka rale yon souf monchè. Ah monchè nou ralon sou kounya m ou m map gade ou pral sezi wè ayisyen t pral dèyè ki lè lè tonton boubou ap rive tonton boubou lè wèl de debake la ti nèg la pral fè manifestasyon pou de devan wi la pou yo di lagel e mou konnen nèg i gen manb politik yap di w se pèsekisyon politik yo pral manifeste yap di libere tonton boubou se liberel eben n pa konnen Se sa yo pou n derasine lajenès. Ayayayy!
Mwen kòmanse avèk dosye Boulos lan jisteman. Se paske nan kad preparasyon ke m tap fè, paske depi semèn ki pase la, mwen genyen yon lòt fasèt ke m ap eseye de n wè bagay yo pi klè. Ok? Ki sa k pase? Nan kad ti refleksyon n pou aswè a, m tap eseye poze kesyon sou sektè prive n ap pale de li a. E se sa editoryal nou pou aswè a. Sektè prive, oligak, peyi Dayiti, yon fòs ki rete kont devlòpman peyi a, malerezman. Nan yon peyi kote majorite popilasyon ap viv nan mizè ekstrèm, li pa nòmal pou yon ti gwoup oligak kontwole tout richès nasyonal la Pandan ekonomi an ap kraze chak jou pi plis, sektè prive a, ki ta dwe sèvi kòm yon motè devlòpman, tounen yon obstak k ap bloke nenpòt efò ki ta ka mennen Ayiti sou wout pwogrè. Oligachi ekonomik Ayiti a pa jenere richès pou nasyon an. Li konsantre richès la nan men kèk fanmi ki kontwole enpòtasyon, distribisyon, bank, ak anpil lòt domèn esansyèl, olye pou yo envesti nan pwodiksyon, agrikilti, teknoloji, oswa endistri lokal, yo pito mete lajan yo nan aktivite ki pa kreye travay ni valè pou peyi a, kote anpil ladan yo plis sipòte kriminèl k ap detui n olye yo sipòte jèn inivèsitè k ap reflechi sou pi bon demen peyi a. Sa gen konsekans grav. Anpil jèn pèdi lespwa. Sa ki pouse yo kouri kite peyi a, pran lanmè pou al bouske lavi miyò lòt bò fwontyè malgre move trètman. Agrikilti nasyonal la fin depatcha. Paske oligak yo pito enpòte tout kalite zagribay vin vide bay mas pèp la. Leve tèt kont oligachi a pa fasil. Paske yo gen tout koneksyon politik, ekonomik, laprès. ak yon bon pati nan entènasyonal la. Anplis, sektè prive sa a souvan gen konivans ak lidè politik yo pou kontinye prije mas san defans lan, sa n te kapab rele statu quo a. Pa gen lisans, kontra leta, oswa pwojè san benediksyon gwo chabrak sa yo nan sektè prive a. Yo mete presyon sou gouvènman yo. pou desizyon ki pa nan avantaj pèp la. Kidonk, devlòpman Ayiti pa ka fèt san kache sen, san kase chenn dominasyon oligak sa a yo. Li lè li tan pou n goumen pou yon lòt vizyon, yon lòt klas ekonomik kote tout ti nèg tèt grenn gen menm chans, gen menm posibilite. Nou bezwen yon sektè prive pwogresis, ki kwè nan devlòpman pou tout moun, ki ankouraje pwodiksyon lokal, kreye travay, epi ki bati yon ekonomi kote tout moun ladan l, pa yon ekonomi ki konsakre inegalite sèlman. Ayiti pap janm ka sòti nan soufrans si se toujou Menm 5, 10 fanmi k ap deside demen plis pase 12 milyon moun. Eske n konprann sa m ap di la a? Ayiti pa p janm ka sòti nan soufrans si se toujou menm 5, 10 fanmi sa yo k ap deside demen plis pase 12 milyon moun nan peyi a. Se pou pèp la leve vwa l, se pou nou mande plis jistis ekonomik, se pou nou chanje sistèm sa a. Anpil moun souvan ap pale sou sistèm, sistèm nan ki pa bon. Kestyon an jodi a, se kòman nou ka chanje sistèm nan. Se youn nan eleman ki pi enpòtan pou demen peyi Dayiti. Chanjman sistèm lan pa fasil, men li pa enposib non plis. Li mande estrateji. Volonte, vizyon, angajman, kouraj ak tèt ansanm. Chanjman sistèm nan pa fasil, men li pa enposib non plis. Li mande estrateji, volonte, vizyon, angajman, kouraj ak tèt ansanm. Men kèk etap konkrè ki ta ka pèmèt nou kase sistèm oligachi a epi mete peyi a sou ray devlòpman reyèl a, leve konsyans pèp la jan n ap fè li la a jodi a nan Ti Kozak Tenten. Sistèm nan ap kenbe.